M santi ke pou mwen m santi ke ou byen chita, ou lakay ou, wap viv san stress gras a Bondye pa vre? Yes.
Ou menm tou? Wi, e anplis nou gen yon bèl pitit gason ki lan mitan nou pou n edike ou konprann? E sa fèm plezi tou. Koze ke li gon bèl manman, yon manman ki de sèvo, ki kapab ede m ansanm avè l menm lè m pa la, menm lè m al travay, ki kapab ede m. Paske jounen jodi a, jan vi sa ye a, si yon moun pa pote kole, sipò familyal la, si timoun nan pa jwenn li, m panse ke ni menm mwen, ni ou menm, ke demen se leve, n ap kriye, n ap travay an ven. Ok, sa fè m plezi, nou gen yon bèl pitit gason.

Jodia yo kap fè kafe pou tèt ou wi.
Ok Ruth bòm diw jodia jou pam m rele w pou fè w ti pale avè w avan pase nèg ap grandi nèg ap gwo nèg ou konprann lari a frajil men chans pou w ou jwenn mwen ma manman w ki redi pou ou e nou chache yon bon wout ansanm avè w wi se wout legliz la wi ok jiska mentnan wap make pwen.

Ou konprann? Bèl ti salon lap viv. Mta swete w ou vin pi wo pase nou demen. Non men ma bro, se sa m bezwen menm. Se sa m bezwen. Dayè m pa gen lòt timoun dèyè do mwen. Ou pa gen devan, ou pa gen dèyè. Non, m pa gen devan, m pa gen dèyè. E mwen k premye, mwen k dènye.

M santi m alèz wi cheri lè nou chita sou tap konsa nap manje paske nou gen anpil tan ansanm nou pa janm nan fè diskisyon m pa janm fè w fè jalouzi ni ou menm tou m santi ke m santi ke m kontan paske map viv yon bon vi. Mwen menm tou cheri m santi m kontan ou pa fè m fè jalouzi nap byen viv se yon bagay serye nèt kap rete la. Ou kwè gen fi sa yo sou latè toujou bebe? Genlè nuit fèl sa kèl pa fasil. Li pa fasil men genlè genlè se Bondye te prepare w pou mwen. Ou menm tou cheri. Nou konnen lè nou nan kay la son sèl ti pwoblèm m santi m kem genyen se paske nou gen anpil tan ansanm nou poko ka gen yon timoun paske menm jan map byen konpòte ansanm avèw la m ta renmen pou nou ta gen yon timoun ki pou ap swiv sou nou ou konprann bebe. Mwen menm tou cheri men ou konnen se Bondye ki bay pitit nap tann. Nap tann.
Ou konn a chak fwa kem gade ou ou souvni kòm yon miwa pou mwen m gade vizaj mwen. Se vre wi cheri m gon bon bagay nan menw ou gen bagay. Sak fè map pwotejew yon fason ke m pa janm kite w fè m pa janm kite w fè jalouzi dekwa pou tout bagay mache byen. Jan madanm mwen bèl la mkonn pral banm yon bèl ti pitit. Humm bèl ti pitit.
A chak fwa ke map panse a manmi an ki fèm kado bèl bebe sa m genm remèsye manman ankò wi.
Gade pitit la pou kisa. Li merite lajan. Bon ou konnen jodi a son gran jou li ye, konnen tout jou se yon gran jou li ye pou mwen ansanm avèw. Nou pral fon ti soti wi. Se vre cheri?
Wi ou konnen m paka kite w lakay la wi menm sèl. Oh bon tan pase m te anvi sa. Humm
shit man Jodi dimanch mesye m poze m la pou kò men m pa gen yon zanmi pou pase wè m pou m bwè yon saw avè m. Chak dimanch m leve konsa wi chak jou.

Ou pat voye missy pou m te de jwe non. Kòm se sa moun yo di, te met wonn sa ou la papa. Pita, map fè valè m la ba ou tankou diven sa m pap kite l la non ase. On gwo fòkè m te byen lontan si l te la l te gentan bwè tout. Men kounya m gwo kòn, m pa wè si m ka jwenn on fòkè.

Se ki kote wap mennen menn jodi a cheri paske ou te di ou fèm abiyem byen fre byen bèl poun sòti zanmim rele ou sòti jodi a m pap pran sa nan menw ditou pou pa mennenm sòti. Cheri eskize m. Pandan ke zanmi an te rele m